Zanmi m pran plezi pou m salye ou e jodi a mwen vle pote yon epizòd spesyal pou ou ankò yon fwa, yon epizòd ki pral envite ou rantre nan yon egzèsis de refleksyon, nan yon egzèsis de... panse kritik, m kapab di, e de manyè trè pwofond menm. E kòm nou toujou renmen fè sa deja, nou toujou renmen ba ou sèten bagay ki pou, sèten nosyon pou pèmèt ou panse, sèten nosyon pou pèmèt ou reflechi sou lavi a, reflechi sou pwòp tèt pa ou, reflechi sou fason ou menm ou entèraji avèk lòt moun ki bò kote ou, ke se swa manm fanmi ou, e moun deyò fanmi, et sètera, nan travay ou tout kote. Ebyen jodia mwen vle envite w fè refleksyon sa ansanm avèk mwen. Imajine w ou genyen yon chodyè oubyen yon kaswòl dlo kap bouyi. Ebyen tann dlo a bouyi byen bouyi jiska 100 degre sèlsiyis mwen kwè. Ou lage yon grenn ze ladan l, yon grenn ze frèch. Aprè kèlke minit, eseye imajine w ki sa k pase avèk ze sa a. An n di maksimòm 5 a 10 minit petèt, bon 7 a 10 minit m kapab di menm. Ki sa w panse k rive avèk ze sa a? Kite sa la epi n ap retounen sou sa aprè. Kounye a la, menm dlo bouyi sa a nan chodyè a, nan kastwòl la, imajine w kounye a la ou pran yon grenn pòmdetè ou lage ladan l. Kisa k rive avèk pòmdetè sa la ke w lage nan kaswòl oubyen nan chodyè dlo bouyi a? Panse a sa aprè anviwon 5 a 7 minit pa vre? M kapab di menm 7 a 10 minit menm yon grenn bout. Lavi a genyen anpil leson Li montre nou ke li ban nou leson sa yo, dèfwa nou panse avèk yo, dèfwa nou pa panse avèk yo, dèfwa nan ne pran yo kòm woutin, gen de bagay kap pase. Nan nenpòt sitiyasyon ke w ye, nan nenpòt sikonstans ke w ap viv, ou sanse yon fason oubyen yon lòt ajiste w avèk li. Ke se swa nan fanmi, ke se swa nan relasyon ke w ye, ke se swa nan travay, nan yon legliz, nan yon gwoup ke w apateni, nan yon asosyasyon kèlkonk. Apre yon sèten tan, ou gen yon sòt dajisteman ke w fè, pa vre? Lè w achte Alò, yon grenn ze oubyen menm bon, men pou moun k ap viv andeyò, ou pa achte ze nan bwat, ou achte ze a konsa konsa, oubyen ou jwenn oubyen ou gade poul ou gen ze konsa. Tout moun nou konnen, e bon, si w ap achte yon grenn ze, e si w ap achte yon bwat ze pa egzanp, trè souvan yo make sou bwat ze a se bay frajil ke li ye. Men ou pa bezwen pou yo te make sa pou ou, nenpòt timoun piti konnen yon ze frèch se yon bagay ki frajil li ye. Men gon bagay, lè w pran ze sa ki frajil la, ou retire l nan anviwònman nòmal li, ou mete l nan dlo bouyi pou kèlkeswa rezon an, pou konsomasyon, ebyen sa k rive ze sa ou konnen ki te frajil la, ebyen ze sa li menm li vin andisi, on ze bouyi. Li vin di. Si w lage l atè, ou frape li, se po ze a k ap kase. Alò, fò w fè yon gwo efò sou li, men ze sa ou konnen ki te bay frajil la, sètadi l p ap tonbe pou l vin eksploze, pou l gaye atè oubyen pou l gaye nan yon kontene kèlkonk, yon resipyan kèlkonk. Ebyen. Imajine w sa k pase tou avèk pòmdetè sa a. Pòmdetè a, a leta nòmal li, se yon bagay ki di, ke l ye, li solid. Men lè w mete l nan dlo bouyi a, sa k rive l vin mou. Li vin mou, ou kapab pase yon kiyè kraze l oubyen yon fouchèt, yon kouto rantre ladann byen fasil san w fè yon seri de gwo efò. Li kraze anba dan byen fasil. Ebyen, m espere egzèsis sa pèmèt ou reflechi sou ki jan ou menm ou ajiste ou avèk sikonstans ki pa nòmal ou ankò sikonstans ki pa abityèl, sikonstans ki sòti de lòdinè pou ou menm. Lòske ou pa nan anviwònman ou, lòske sikonstans yo se pa sa ou abitye yo ye, èske w ap konpòte ou tankou ze oubyen èske w ap konpòte ou tankou pòmdetè a? Enben, m ap di w, zanmi, kèlkeswa jan sa ye a, nou tout, mwen menm avèk ou, tou depan de sikonstans yo, gen de lè li enpòtan pou nou aji, pou nou konpòte nou tankou ze a, Gen de lè tou, li enpòtan pou nou konpòte nou tankou pòmdetè a. Sa pral depann de sikonstans yo. Men konsa tou, se pa pòmdetè a oubyen ze a ki chwazi chanje non. Men sikonstans yo, yo pa gen lòt chwa, sikonstans lan vin koz ke yo chanje. San ke pòmdetè a avèk ze a yo menm yo pa chwazi, ze a pa t chwazi pou l vin di. E pòmdetè a li menm tou l pa chwazi pou l vin mou. Se paske anviwònman dlo bouyi a, li vin chanje karakteristik di a. Ebyen trè souvan se konsa, gen de lè nou konn gen chwa, gen de lè nou konn pa gen chwa, tou depan de sikonstans lan, nou tankou ze a oubyen nou tankou pòmdetè a. Men gen de lè tou, avèk kapasite de refleksyon nou, avèk entwisyon nou, avèk kapasite de rezònman nou, Ebyen, li vin ban nou, fè nou wè ke gen opòtinite, gen posibilite tou pou nou menm nou gen yon chwa. Nou konprann nan ki sikonstans ke nou ye, gen de lè ou konn oblije pou w pa rijid ankò, pou w vin gen yon plis souplès lakay ou, menm jan avèk pòm de tè a ki nan yon sikonstans ki oblije vin mou. Men gen de lè tou, gen de sikonstans. ke ki konn genyen ou oblije vin pi solid ou oblije vin plis fèm ou oblije vini vin konsa ou oblije vin plis rezistan donk zanmi m ba w tou egzèsis sa yo pou w kapab reflechi nan kèlkeswa sa l ye a Ou genyen de chwa. Men konsa tou gen de lè w konn pa gen chwa. Men sitiyasyon yo konn pèmèt ke w chanje. Done yo chanje nan men w, anviwònman yo chanje, sikonstans yo chanje. E sa ka pèmèt ke ou menm ou chanje tou. Donk panse a sa. Lè w nan yon bagay, lè w nan yon sitiyasyon ke ou pa vle ladan l ankò, ou ankò ke w ta renmen yon lòt faz, ou ka renmen yon lòt, yon lòt faz, ki sa w kapab di? Ki, ki, ki sòt de chanjman w kapab fè lakay ou? Eske se le moman pou w vin plis fleksib, pou w kapab adapte w plis, pou w kapab mwens rijid, ou ankò se le moman pou w mwens fleksib, se le moman pou w plis rijid, pou w solidifye tèt ou? Ou kapab pandan map pale a la ou panse avèk plizyè sikonstans yo nan lavi pa ou. Sèten bagay ki pase ou deja. Wap poze tèt ou kesyon eske a fòm te plis souple nan sikonstans sa ou ankò fòm te plis rijid. Eske fòm te konpòtem tankou ze a oubyen eske fòm te konpòtem tankou pòm de tè a. Ou ankò gon lòt jan ou kapab reflechi avè l, Èske tèl ou tèl sikonstans dan le pase vin rann mwen tankou ze a, ze bouyi a? Oubyen, Èske tèl ou tèl sikonstans dan le pase te vin rann mwen tankou pòmdetè bouyi a? Pa bliye mwen di w sa, pa gen yon gwoup de moun, Lòske l rive nan sikonstans difisil ou ankò nan sikonstans anòmal ou ankò ki sòti de lòdinè, li pa oblije anòmal, li pa oblije se yon sikonstans negatif ke l ye, yon sikonstans ki sòti de lòdinè, pa gen yon moun ki annik inikman, kèlkeswa jan sa ye, l ap konpòte l tankou pòmdetè a oubyen l ap konpòte l inikman tankou ze a. Li pral depann de si ki sikonstans yo. Panse avèk lavi pa w, w ap wè gen de sikonstans ke w te tankou pòmdetè a, gen de sikonstans ke ou te tankou ze a. Men konsa tou li pral enpòtan pou w panse avèk ki sikonstans nan lavi a. Kote ou menm ou pral gen chwa sa a pou w fè. Gen de lè w gen chwa, gen de lè w pa gen chwa. panse avèk yo. Pa egzanp, youn nan bagay ki trè trè trè kouran de no jou, nou konnen gen yon pandemi mondyal ki afekte lavi moun plizyè fason. Tou depan de nan ki zòn wap viv nan mond lan, li afekte w yon jan ou yon lòt. Pandemi an. Gen de moun li vin rann yo wè lavi a yon lòt jan, plis plis fleksib, panse avèk bagay yo yon lòt jan, eksetera, plis maleyab, eksetera, wè moun yon lòt jan, apwoche travay yo yon lòt jan. Gen de travay ou te konn ye, yo konn di w konsa pa gen afè de ret chita lakay, e kounya la, menm travay sa yo, li pèmi w ka ret lakay w ap fè travay ou. Gen de moun ki pat panse ke ebyen e si gon sikonstans ki difisil la m pa ka deplase, m rate yon kilt dadorasyon nan legliz yo, ou ankò yon sèvis de priyè, enben jodi a ou kapab jwenn sa yo. Sa son egzanp. Pandemi an li chanje nou. Li chanje enpe nan nou. Li fè enpe nan nou vin tankou ze bouyi a. Li fè enpe nan nou vin tankou. Pòm de tè bouyi a. Sa pral depann de sikonstans ou. Gen lòt bagay. Jodi a la, genyen yon tranbleman de tè ki fèk sot pase sa gen yon semèn Ayiti. Ebyen, eh li pral chanje lavi anpil moun. Li pral pèmèt ke moun wè bagay yon lòt jan. Li pral pèmèt ke moun viv lavi a yon lòt jan. Sikonstans ki rive nan lavi yo, yo tankou dlo bouyi a. Dlo bouyi a an swa e pa yon bagay move li ye. Men sepandan, tou depan de sa ki rantre anndan dlo bouyi a, li gen yon transfòmasyon ke l pral fè. Eben ou menm zanmi, sikonstans lavi yo, gen yon transfòmasyon ke l pral fè lakay ou. Se ou menm kounya la a. ki kapab konprann ki jan pou w adapte w avèk sikonstans lavi a. Èske ou pral vin tankou pòmdetè a oubyen èske ou pral tankou ze a? Pa gen youn ki bon ou pa, men se kiyès ke w pral ye nan moman ki l fo a. Se la m kanpe pou jodi a. Refleksyon sa a, se yon bagay ki te pase nan tèt mwen, alò se pa pase li te pase nan tèt mwen, m te fè konesans avèk li, e sa genyen plizyè ane, epòk mwen t ap fè metriz mwen, sa genyen anviwon 14 an, ke sa te fè pati de yon lekti ke m te genyen, e pou m te fè an klas de devwa pou klas. Men maten an, m sot tande yon moun ki fè yon lòt apwòch avèk li sou LinkedIn, yon moun ke m apresye anpil. Ebyen, sa vin pase nan tèt mwen tou pou m pataje l ansanm avèk ou. Sou ki jan ou menm nou kapab ajiste nou avèk chanjman ki fèt nan lavi yo. Kòm moun konnen sa deja epizòd An nou grandi ansanm yo pa la pou anpil tan, se 15 minit ou mwens. Si w renmen epizòd sa, pataje l avèk yon lòt moun, li ka itil, pou pèmèt li reflechi. Nan kèlkeswa sikonstans w ap viv nan lavi a, ou gon sòt de ajisteman ke w kapab fè, ou gon sòt de adaptasyon pou w fè. Sa ki enpòtan an, se fè adaptasyon an. Men gen de lè tou, natirèlman gon adaptasyon, gon chanjman k pwodui. Se ou menm ki konn kijan ou reponn a chanjman k pwodui an. Zanmi! Se te tout sa m te gen pou ou. Non pa m se Garry Moïse, se toujou yon plezi pou nou prezante w epizòd An Nou Grandi Ansanm yo. Fè yon lòt moun jwenn epizòd sa si w poko abòne avèk emisyon An Nou Grandi Ansanm yo, ebyen ou kapab toujou fè sa nan nenpòt filyè ke w ap tande sa a. E se toujou yon plezi pou nou sèvi w, se toujou yon plezi pou nou pataje. Nou ba w randevou yon pwochèn okazyon. Pou ou menm ki poko swiv nou, fè sa, ou kapab swiv nou sou nenpòt chèn nan, itilize hashtag an nou grandi ansanm pou kapab wè tout bagay nan kontèks an nou grandi ansanm yo ki poze, ki poste, ki pibliye deja sou plizyè platfòm rezo sosyal. Ankò yon fwa pase yon bòn joune, se te zanmi ou Garry Moïse.